Jodia nou vini avèk yon sipèb videyo pou ou. Lè nou di ou sipèb videyo se youn nan videyo nou konnen ki ap ede ou non sèlman ede ou lè ou fèk rantre Etazini e se youn nan videyo ou ta sipoze metrize paske se youn nan videyo ki ap mennen ou a lavni. Nòmalman se youn nan videyo ki aprann ke ou pa depòte Ozetazini e se youn nan videyo tou nou kapab diw ki ap ede ou tou ba ou anpil prensip lè ou fèk rive Ozetazini pou konn kòman pou ou konpòte ou. Pase gen anpil bagay mwen pral di la, si ke lè ou rive Etazini ou pa genyen yo etan ke prensip, nòmalman wap tonbe anba anpil. pil gwo sanksyon e sanksyon sa yo kapab pèmèt ou menm rive depòte. Nòmalman, nou ap envite ou rete swiv videyo a jiska la fen paske nou pral ba ou plizyè etap ki trè trè enpòtan. Bonjou, bonswa tout moun. Nou salye nou tout e nou chak ki pral gade an menm tan tande videyo sa. Pa bliye siw nouvo sou chanèl sa. Li enpòtan pou nou di ou li li enpòtan wap gade akote chèn YouTube la wap wè yon ti espas wouj ki make sabòne wap klike sou li lèw fin klike sou li wap wè yon ti klòch kap parèt wap peze sou ti klòch la wap retirel sou pèsonalize wap metel sou tout nòmalman sa se youn nan rezon ki ap pèmèt ke ou rete konekte ansanm avèk nou dan la premyè minit ke ou wè nou pibliye yon nouvo videyo sou chanèl sa. Nòmalman jan ke nou te di l nan kòmansman videyo a, objektif nou nan videyo sa se pote pou ou kèk prensip, kèk konpòteman ou sipoze genyen lakay ou lè ou fèk rive ozetazini paske nou konnen ke gen anpil moun ki pa gen prensip sa yo lakay yo, eben se youn nan prensip si ke ou pa genyen yo kap. Trè mal pou. Premyèman, lè ke ou fèk rive Ozetazini, premye konpòteman ou sipoze genyen, pa sipoze imite sa ke ou wè yon moun fè san ke ou pa konnen sinifikasyon. Paske isit Ozetazini se youn nan peyi nou kapab di ou. Chak sa ke ou wè yon moun fè li gen yon sinifikasyon dèyè l. Se sa k fè ou pa eseye imite yon moun san ke ou pa konn sa l fè a, ki sa sa vle di. W ap sezi wè ou rive Ozetazini w ap wè yon seri de gason k ap mache avèk jip sou yo bon. Anpil konpòteman w ap wè ou pa t janm konn wè. nan lavi w, ebyen lè w fèk rive ozetazini wap wè yo, ebyen nòmalman gen yon seri de konpòteman alamut ke w pa konn sinifikasyon sa moun nan fè a, kisa sa vle di, piga w al imite l, sa se premye konpòteman lè w fèk rive ozetazini ou sipoze genyen lakay ou. Dezyèmman, konsèy n ap pote pou ou, lè w fèk rive Ozetazini, pa janm eseye menm jan ann Ayiti paske nou konnen se prensip nou, sa li nan lespri nou nou menm Ayisyen. Depi yo tande swa yon bri yon kote oubyen yo wè yon gwoup moun yon kote, yo kouri al sanble fè pil. Sa se youn nan konpòteman siw te gen sa nan lespriw wap rantre ozetazini ou sipoze retire sa depi avan ou rive paske sa se youn nan konpòteman ou sipoze retire chase lakay ou lè ke ou wè yon gwoup moun kanpe yon kote piga ou pote tèt ou ale paske lè ke polis chèf li menm li parèt lap fè. e lap parèt kòm si si chèf polis la tap parèt ou menm ki kanpe distans lan wap kirye gade a se ou menm lap arete avan pou al bay kisa ki gen an an premye èske nou sezi sa m di a byen sa vle di polis la pa pral pran tan pou li gentan al rantre nan foul la ou menm ki kanpe ki ap gade yon ti jan distans lan se ou menm li ap pran yon kote se sak fè depi ou wè yon gwoup moun kanpe yon kote ou menm ou te nan wout ou Pase w ale, piga w nan kanpe gade. E lòt prensip konpòteman m konnen Ayisyen gen lakay yo, si ke w ap mache la, ou wè yon moun tonbe nan lari a, menm jan w ap sezi wè, ou wè yon moun tonbe ap jigote atè nan lari a, w ap wè tout moun pase yo ale. Ou menm, piga ke w nan kè sansib, w al leve moun nan atè a. Si ke moun nan se moun pa w ke li ye, menm si se te manman w ki te ansanm avè w ki tonbe nan lari a, avan ke w al manyen l, mye vo ke w fè yon jan ou rele, ou rele polis, kounye a jij depè li menm l ap vin konstate. Piga w al manyen l, kèlkeswa se manman w, kèlkeswa se mari w, w ap mache nan lari a ansanm avè l, li tonbe, pa manyen l. Ou sipoze rele yon yon jij de pè lap vin konstate avan kew manyenl. Manyen ou manyenl lan sèlman sa ka pote anpil konsekans sou ou paske kisa ke li ye? Menm si ou te manyenl ou di ou pat manyenl a la minit ke yo pase aparèy sou moun sa yo sispèk ke ou te manyenl epi ou di ke ou pat manyenl ebyen li gen Pil konsekans yo. Sa yo son seri de vrèman prensip ou sipoze gen lakay ou. Sa yo trè trè trè enpòtan chers amis sa ke map ba nou yo la. Paske gen anpil moun ki sibi de sa. E menm pitit ou ou gen nan men ou. Isi yo pa otorize ou pou ou leve men sou pitit ou. An Ayiti moun nan achte rigwaz, l achte yon seri de gwo bagay li kapab kale timoun nan. Isi. Yo di non ou pa sipoze manyen timoun nan. Wap sezi wè w gen pitit ou, ou mennen l lopital, avan ke doktè a li menm li konsilte l, li gad pwoblèm timoun nan, li retire tout rad ki sou timoun nan nèt pou li verifye po li, pou li gade kòman ou jere timoun nan, èske ou pa ba l kou? Eske nou tande sa map di a? Sa vle di sa yo se yon seri de konpòteman ou sipoze gen sa yo lakay ou a la baz lè ou fèk rive Ozetazini. Lòt prensip ankò, isi moun pa bay moun woulib nan machin yo. Sa se yon seri de prensip, isi moun pa bay woulib. Pase, isit Ozetazini se youn nan peyi nou kapab di ou chèr zami ki kontwole depi A jiska Z. Eske nou konprann? Moun pa bay moun woulib nan machin yo isi Ozetazini. E sa k fè, si ke ou ansanm avèk yon moun, yon moun ki kapab ba w woulib nan machin li, se swa manman ou, papa ou, bèlmè ou, pitit ou, donk se moun sa yo kapab pote yo paske moun sa se yon moun ou leve ansanm avèk yo, ou abitye ansanm avè yo, ou konnen ke gen yon seri de bagay li p ap fè. Pa bliye ke rezon ki fè ke moun pa bay moun woulib nan machin yo isi Ozetazini. Sa vle di ke moun nan gen dwa wè w ap mache la, li pa konnen egzakteman ki zak ou gen sou tèt ou. Li pa konnen si si w pa youn nan moun chèf t ap chèche. Ebyen, a la minit ke se ou menm yo jwenn nan machin sa ansanm avèk moun sa, ebyen y ap gen posibilite pou yo arete nou tout ki nan machin nan. Kèlkeswa se rankontre ou rankontre avèk moun nan ou bay wouliw sèlman, ebyen yo pap ankò konn, yo pap konn anyen, a la minit ke yo rankontre ansanm avèk ou nan machin moun sa, ebyen gen posiblite pou yo arete nou tout. Se sak fè, prensip sa yo se yon seri de prensip nou sipoze genyen lakay nou, nou sipoze metrize yo trè byen. Donk nòmalman, m konnen gen anpil moun ki gen dwa panse sa map di a la se pa yon bagay ki trè zenpòtan menm mwen Konnen ke moun ki viv sa ke map di a, se yon seri de prensip nou sipoze genyen lakay nou. Prensip ou sipoze genyen nan peyi nou, yo aprann nou, lè wap pale ansanm avèk yon moun, wap gade l nan je fiks, yo aprann nou, lè sa yo rele timoun sa etanke timoun, maledve ki pa respekte granmoun. Isit Ozetazini lè ke wap pale ak yon moun ou sipoze gadel nan je dwat pa nan gade a kote a la minit ke gon bagay wap di yon moun se gadel nan je pi gwo nan bese tèt ou devanl wap pale ansanm avèl etanke zonbi non lè ou fè sa donk yo retire ou etanke yon moun kap bay manti etanke yon moun ki pa kwè nan sa lap di a. Lòt bagay ankò, isi moun pa moute sou moun konsa non. Pa eseye di moun nenpòt bagay paske isi se youn nan peyi ki gen plis moun ki pote zam nan mond lan. Ou sezi? Ou gen dwa pa t janm panse sa. Isi Ozetazini se youn nan peyi ki gen plis moun ki ap itilize zam legalman. Sa vle di ke leta li menm li òdone moun nan a la minit ke li legal nan peyi a, ebyen li gen posibilite pou l pote zam legalman, achte zam li epi l pote zam li vizib moun kapab wè. A vle di depi moun nan gen papye isi, konnen li gen zam. Se konsa koutim peyi a ye. Se sak fè moun pa monte sou moun mal. E se youn nan peyi tou ki gen anpil vyolans ladann tou. Eske nou konprann? Donk nan sans lan se sak fè mwen te twouve ke li enpòtan pou mwen te vini ansanm avèk ti videyo sa pou nou paske m te wè se youn nan videyo ki ap Ede nou pou nou konn kòman nou kapab pwoteje tèt nou lè nou fèk rive nan peyi a. E donk sa a se youn nan fason tou nou panse ki t ap bon pou nou, nou te jije ke li trèzenpòtan pou nou te vini ansanm avèk ti enfòmasyon sa a pou ou. Nòmalman nou di ou yon gwo mèsi paske ou te prete nou atansyon, ou t ap swiv videyo a. Nou panse si ke ou rive la a se paske ou t ap swiv videyo a. Nou di w yon gwo mèsi, nou espere pawòl sa yo ou eseye mete yo an pratik donk pou w kapab pwoteje tèt ou e ou menm tou ki te konnen yo deja, petèt gen yon gendwa pat ankò byen metrize men n ap swete w eseye tande yo, metrize yo donk pou w kapab gen yon bon vi. E nou di w yon gwo mèsi, si videyo sa te enterese w, Pa ezite kite yon like anba videyo a pou YouTube li menm kapab refere videyo sa bay plizyè lòt moun nan kominote ayisyèn nan pou resevwa, tande travay ke nou ap fè. Nòmalman yon lòt fwa nou panse si genyen kesyon pa ezite kite repons kesyon yo nan. kòmantè a pou nou, nou menm nap pran san nou pou nou li yo, si li posib pou nou vini ansanm avèk yon videyo sou yo pou ou, nap pran tout tan nou pou nou kapab fè sa. Yon lòt fwa nou diw yon gwo mèsi, sa ke nou rete pou nou diw nou espere ke nou ap kwaze pli ta pou yon pwochen videyo. Babay.